Bonjou, bonswa tout zanmi Aïcha yo Kijan nou ye? Mwen espere nwit nou te trè byen Pou mwen se te trè byen gras a Dye M ap mande nou toujou priye toujou veye. Anfèt, mesaj mwen te genyen pou nou jodi a, se konsènan kowona viris. Mwen wè tout moun, tout moun ap enkyete de li. Nou menm Ayisyen, parèy mwen yo, mesaj sa se pou nou. Piga nou bay tèt nou pwoblèm pou. Kowonaviris lan. Nou konprann? Piga nou bay tèt nou pwoblèm. Paske mwen pran le ka pou 12 janvye. Konsènan 12 janvye sa te pase an. Lè tè a te fin tranble an, tè a fin tranble, Apre sa, apre sa fin pase an, tout moun anvan ap di, Ooh, ou pa santi l, ou pa santi l. Tè a tranble kounye a, tè a tranble kounye a. Non, se pa vre. Se kòmsi perèz ki gen nan moun nan, li panse a sa twòp, li vin domine avèk sa twòp, epi li vin santi kòmsi se tè a k ap tranble. Men se pa sa vrèman. Ebyen, se de menm pou kowonaviris lan ki vini an. Paske, Viris sa ki vini an la, si tout fwa nou ap enkyete de li twòp, nou pè, sa ka rive nenpòt ti grip nou genyen, kòm tout moun konn abitye gen grip, mwen pèsonèlman, tankou lè lapli tonbe twòp twòp twòp, pafwa m konn gen grip. Sa ka rive piske nou tande viris lan vini avèk, yo di li vini avèk ti grip, ti kòman. De sentòm anfèt, nou gendwa santi ti grip lan, nou pote neglijans avèk li, sa nou konn fè, nou pa fè li, nou di a se kowonaviris nou genyen, e ke pwiske nou gen ti grip lan, nou panse avèk sa n ap bay tèt nou pwoblèm. Non, se pa sa. Eskize, se pa sa, paske kowonaviris lan li menm, se kòm si ta di w, se yon bagay yon moun ou pa ka konprann vrèman. Y ap di w pou w fè prevansyon, pou w toujou lave men w, pou w pa pale pwòch moun, pou w itilize kachne. Non, se pa sa. Ok, m asepte, fòk nou fè prevansyon an. Men nou pa gen pou nou pè, ou konprann? Perèz lan fò nou retirel nan nou. E tankou map gade kapital lan la m vin kapital yè map gade poum wè tout moun se avèk kach nen stat pa gen kach nen yo pran radyo eskizem yo retel konsa konsa yo kenbe radyo ou di mwens yo avèk yon mouchwa yo bande la yo men poukisa tout bagay sa yo e sa map di ankò. Gen moun nan ok yo itilize kach nen an, men gen moun ki pa konn jan pou yo itilize kach nen an. Kach nen an li menm, ou pa gen kòmsi pou mete li pou fè tout yon jounen ansanm avèk li. Non. Gen moun nan ki itilize kach nen an yo menm, yo mete li, yo mete li, ok yo mete li, yon moman ou wè yo retire li, yo mete li kòmsi la. Yo mete li la. Ok m pral m pral moutre nou yon bagay. Ok nap swiv avèm. Sa se kach nen an. Sa se kach nen an. Kach nen an li menm, si tout fwa ou enfekte, ou di mwen ou bezwen itilize bagay lan, ou gen pou itilize l konsa. Wèl? Pa kite nen ou vid, ni pa kite bouch ou vid. Ou gen pou itilize l konsa.

Nou mare l konsa. E lè nou mare l konsa a, yon sèl mare a pou nou fè l. Yon sèl mare a pou nou kite l pran, fè katwèd tan la. Pou nou kite l fè katwèd tan. Gen moun nan yo itilize l konsa. Yo fin mete l konsa, yo desann li, yo mete l la, yo fè sa y ap fè an. Apre, yo pran l ankò, yo mete l la. Non, ki pa fè sans, sa pa bon. Paske kachni an li menm, lè w fin mete l lan, ou sipoze kite l la pou nonb de è de tan yo di an, e ke pou nou kite l la. Lè lè an fini, nou gen pou nou retire l pou nou chanje l. Nou pa gen pou nou itilize menm nan ankò. Ni nou pa genyen pou nou, paske men nou pa pwòp. Lè nou prann nou desann li nou metel la avèk men sa epi aprè nou pran nou pran li nou moutel li pa bon li pa fè sans nap pran mikwòb lan e sesi kachni an li menm si nou kitel fè jounen an la nou aprè 4 òd tan ou dwe itilizel lan fin pase. Li pa gen anyen lap itil ou ankò. Li pa gen anyen anyen lap epanye pou ou. Ou konprann? Li pa gen mikwòb lap epanye pou ou, li pa gen anyen lap epanye pou ou. Anfèt, eseye konnen jan nap itilize kach nen an. Nap itilize kach nen an, nou gen pou nou itilize l, pou nou mete l chak 4 è de tan, nou gen pou nou chanje kach nen an. Pa di nap kite l fè jounen an, Non li pa bon. Apre 4 heures de tan li pap itil nou anyen ankò. Epi ayisyen parèy mwen yo cheri doudoum yo mes amours pa pè pa enkyete nou senpleman yo mande prevansyon fè prevansyon epi Priye tout bagay ap pase byen. Sèl Dye ki konnen ki bò viris sa sòti e kijan lap pwoteje nou anba viris sa. Piga nou pè, piga nou bay tèt nou pwoblèm non. Pa bay tèt nou pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm non. Paske m konnen gen anpil moun ki bay tèt yo anpil, anpil, anpil, anpil pwoblèm, anpil, anpil, anpil pwoblèm non. Mwen! Lè bagay sa sa fèk vini an, mwen di kote sòt di, m te pran l pou blag, aprè lè m vin tande moun ap tiye, m jis enkyete m yon fason, men m pa bay tèt mwen pwoblèm, m kite sa domine m, domine m non. E tout moun ka konprann sa, viris sa t vini an li bloke anpil bagay, Ou pa ka al travay, tout aktivite bloke, elèv lekòl, tout bagay, tout bagay bloke, yon moun ou ka konprann sa, li fè mal, li fè mal, men vi yon moun enpòtan pase tout bagay. Ou te mèt ta pral nan travay la, ou ta pral fè milyon, puiske yo di tout moun rete lakay yo, ou oblije. Paske vi w pi enpòtan pase kòb ou ta pral fè a. Vi w pi enpòtan pase travay la. Vi w pi enpòtan pase lekòl la. Vi w pi enpòtan pase tout bagay. Petèt si w pa gen lasante, ou p ap ka al lekòl. Si w pa gen lasante, ou p ap ka al travay. Si w pa gen lasante, ou p ap ka fè anyen, anyen. Senpleman, fè prevansyon. Toujou, menm jan yo toujou di l la, fè, n ap toujou kenbe menm kritè yo, se lave men nou. Evite kòman ale kote moun ki enfekte, ou menm si w enfekte, pwoteje tèt ou, pwoteje zanmi w, pwoteje antouraj ou. Pa di ou enfekte e ke w pral ba yon lòt li, non. Ou enfekte, pwoteje tèt ou, ou konprann, pwoteje tèt ou, e konn ki jan e ke w ap sèvi. Anfèt, se konsa, pa pè, pa bay tèt nou twòp pwoblèm